Ok Megan m panse siw chita anfas mwen lap mye Si anfas mwen lap mye Sa vle di ou gentan paka chita bò kotem? Se pa sa Megan ou relem vin kotew m vini Men m pa kwè jan kew chita li apwopriye Si w anfas mwen map ka wèw nap ka pale plis M santim alèz janm chita bò kotew.
Antouka, ou rele m vin kote w. M kite yon pakèt aktivite pou m vin la a. Di m sa w ap di m nan paske m deja di w m pap ka twò rete. Bon,
sa ke m te anvi di w, m te vle di w ke m pa wè ki te ase lik solisyon an. Se jwenn yon antant de tout sa k te pase yo epi pou nou avanse. Pa bliye ke tout paran nou okouran. Tati mòd tout moun nèt. M pa kwè pou w ta vin fè jan de bagay sa la. Nou t ap parèt trè lèd. Megan,
M pa kwè w serye ditou. Kòman m pa serye? Daprè tout sa k fin pase an, m pa vle retounen pale de istwa sa ankò. Tout sa yo pase deja. Daprè tout sa ou fin fè, tout estera, yon pakèt stipidite ke w fè. Sè ou panse ke m pral retounen sou bagay sa? Alò, ou panse si m te konnen se pou sa k fè ou rele m la, m t ap janm vini? M pa t ap janm kite tout bagay sa yo, paske m pa vle pale de bagay sa ankò. Pou mwen se yon bagay ki fini. Silteplè, di m sa w ap di m non. M vini dwat pou m ka ale, paske m p ap ka twò rete. M konprann sa w di yo, e m konnen m fè yo vre. Men ou menm èske ou wè w gen rezon paske m gen yon ti pwoblèm ansanm avè w? E pa premye fwa n ap gen pwoblèm pou gentan pou w. yon fanm ou mete lakay ou epi mal lakay ou se li menm ankò k vin ouvè pòt.
Megan, Se pa sa k edikasyon an. Ou pa ka al lakay mwen ou sone m poko vin ouvri pou ou, ou jwenn yon moun ki ouvri pou ou pou sèlman e batay w al batay avè l. Se sa ki edikasyon an? Ou panse ke ou gen rezon? M pa ko serye ditou Megan. E pa w senp moun ki vin ouvè bouch ou? Di m sa w ap di m nan. M pa janm kwè se pou sa se pou sa k fè w rele m la a. M rele w jis pou nou kapab jwenn yon antant jan m di w lan pou nou. Megan, ki kote n pral mèsi. Tout bagay byen. Mèsi. Ki kote n pral jwenn antant sa a ankò? Megan, se dezan m fè avè w wi. Dezan depi odebi m ap pale w. Preske bon sèl bagay tout tan. Men kounya la m pa kwè se lè ou fin fè tout bagay ou se lè sa ou pral chèche pral chèche ak dakò. Ou sur aprè 2 zan sa ou vle konsa pou rete pou kraze sa? Men Megan se konsa ou vle l kraze? Se pa mwen menm ki vle l kraze. Ou konn sa trè byen. E sa wap fè avèk tout pwojè, tout bagay ki an plas, tout bagay nou gen pou nou fè yo?

Men pa bliye ou te dim ke wap toujou la pou mwen. Silteplè. Ou te toujou dim wap toujou la pou mwen nenpòt sa ki rive. Kot pwomès sa yo? Megan, tout pwomès yo te toujou la. Jiska prezan se ou menm ki kraze tout bagay. Ok? E tou, bay sa yo sot nan panse m. Kounya la m gen lòt plan. Ok? M dezole pou tout. Dakò? M panse m dwe ale Megan?
Ou pa ka fè yon ti tan avè m toujou?

Etan, se ta ti ma. An sa, ou tann se mwen k rele w? Wi, m vini. De tout fason, m bezwen ou pase lakay la. E se jodi a. Wi, jodi a menm.

Sedario kap aprann mwen yon pakèt bagay, sak pase menm? Epi m pa konnen si w te vini non.
Kòman w pa konnen si m vini non? M pa konnen paske m pa vreman al ka Dario an sèl jezi. Sak pase ki fè w pa al kay Dario? Aprè tout sa Dario esplike m yo,
sa vle di menm kay Dario w pa ale tou? Tout sa Dario esplike w osijè de kisa? Osijè de kisa? M pa konnen. Megan, pa jwe! Se konsa tout bagay fèt? Jan m kwè nan ou sa a, jan w konnen m renmen w, ou kontinye avèk yon bagay jalouzi chak jou chak jou? Humm!
Tati, ou konnen byen ki jan neve w lan ye. Pa di m se pou li ou vin pran la! M pa vin pran pou li, ou konnen m p ap janm pran pou li, ou konnen m konsidere w. Tanbonm pitit mwen. M pa ka pran pou Dario. E m konn sa Dario ka fè. Sa w di l fè yo, li pa fè yo vre. Antouka, gen bagay ou pa konnen. Kisa m pa konnen?
Hum, gen bagay si w te konnen m pa menm kwè w t ap pale konsa. Sa w panse m pa konnen yo, m konnen yo. Montre jou Tati, ban m di w. Mal kay Dario. Se son yon fanm malpantan ki vin ouvè pòt pou mwen wi. Aprè tout diskisyon m gen ansanm avè l la, li pa chèche ankenn antant. Se yon fi l pral met anndan kay la wi. Humm. Kote w jwenn abagay fi sa a? Gen m te di w gen bagay ou pa konnen.
Ekoute. Dario ka jèn, men gen bagay li pa p fè. Dario pa p pran yon fi vin rantre nan kay la konsa pandan l konnen tout moun konnen ke l gen yon mennaj. Ou konn sa? M konnen l, li pap fè l. E m pap pran pou li. Moun ou wè kay Dario a, ou pa konnen l. Se kouzin Dario, pitit Tonton Iv. Sa w di m la Tatie?
Wi.
Ki Tonton, menm Tonton Iv m konnen an? Wi, Victoria.
Victoria, w ap fè tout vire tounen, fè jalouzi. M tande Dario ap di w ap swe nan lari, vin frape, goumen. Mwen di e pa Megan, se yon lòt.
Pouchèt. Eske se bagay serye wap eksplike m la Tati?
Sa w vle di m ap baw manti? Mwen di w se Vicky, pitit tonton Iv. Kouzin li. Se kouzin li. Ou pa mande eksplikasyon, ou pa mande anyen. Ou sèlman vini, wap goumen, wap pale anpil. M pat panse sa pou ou. Antouka Tati mèsi paske m te vrèman pat konn enfòmasyon sa yo e Dario rete endiferan l pat janm te di m anyen. Jan w fè la tou nan pale anpil sa ou vle di m ou bliye si jodi an se anivèsè Dario? Oh vrèman? Vrèman.
Epitou li sot lakay Lala talè an wi li pa menm soufle m ta non.
Ou tap pran tèt li. Li bliye. Li bliye. Ou konnen e ou menm ki fè tèt li vire. Ou kwè sa Tati?
Mwen konn tout bagay. Ou konnen lap dim tout bagay. Pa okipe l. E jwe lap jwe. De tout fason, m ta pral sòti la. Nap tou pwofite sòti paske fòk ou fè l sipriz. Nou pral sòti, m pral nan dekorasyon, m te tou pase m pral achte kado pou li. Degaje w pou al achte sa w konnen l renmen an. Sa w konnen l renmen an. Nou pral pase nan dekorasyon an ansanm avèk mwen, w ap tou pase achte kado w epi aprè nan prepare nou w konnen. Nan prepare nou ansanm pou fèt la. Ou kwè s on bòn ide Tati?
Kòman sa? M konnen w pa t prepare pou sa? Tati w ap jere w. Antouka, mèsi Tati. Mwen vini, epi m ap tou pwofite ba w kado a, ou konnen w bezwen fè mari w bon kado. Ma tati wap jere sa. Ou konnen tati paka pa jere sa map tou avanm sòti banm tou baw lajan pou pou kado a ok di mwen fòm baw kòb pouw tou hein sa pou kado Dario a. Merci tati. Jere ou konnen m konnen nan fèt la map tou konnen.